Frè yo ko gon kòk nan kou frè a, yon kòk nan kou sè a oh fòk ou batize. Non. E sa k fè mwen gen bagay m pap met men m ladan yo. Pwen. Trè. Gen bagay mwen pap mete pla men pa m ladan yo. Depi ou mete men w nan yon bagay frè, w ap reskonsab devan Dye. E sa k fè mwen menm, si m wè yon bagay ap mal pase m pa ka pale, m te nan legliz sa m ap kite l. E sak fè mwen Dye fè apèl mwen pou m preche la verite, nan dimansyon verite. E se pa yon pastè k pral di m sa pou m di, ni tou pap ban m mesay pou m preche. M ap preche mesay Dye met sou kè m pou m preche. Si w yon legliz frè se moun k ap ba w mesay pou w preche, plas ou pa la. Ou pa gen apèl de Dye. Paske Dye plase nan legliz la. Gen moun ki kwè we selman pastè o se mwen kom sesi kom non Dye mete w kom yon mouton gid mwen di amen men Dye plase nan legliz la yon apot yon pwofèt yon evanjelis yon pastè yon doktè men Paul rive nan pèp korent lan li di an premye lye Dye plase apot An dezyèm lye, pwofèt. An twazyèm lye, doktè. Rès yo vin apre. Men jodi a pa sa w jwenn. E pastè k nimewo 1. Ki kote sa ekri? Ou gen referans pou li? Non. Men ban m kote l soti. Hum. Alelouya. Alelouya, glwa a twa.

Milèt ekri nan labib, men milèt pa soti nan la plan orijin de Dye. Nan mena referans pou ou. Pou nou tèmini. Pou nou ale nan 35 minit. Nan mena referans pou ou, pou nou tèmini. An nou kouri li kèlke choz pou ou. An pasan, tout legliz. Kote w wè se fam ki sou tèt Dye poko la Tout legliz se Misye Dèkye ki sou tèt Dye poko la Tout legliz se teyoloji ki la Dye poko la Tout legliz amen ou wè se de Sentespri ki chèf Dye la Alelouya men absoli a Le Sentespri est le seul chef O mwa je suis chef O m sesi m sila Sa w ye M konn ti van w yon fèy papye w ye. Lòm san di èt èn animal. O mwen m sesi m sela. Kisa m ye? Ou plis pase m? M plis pase w? Kisa w ye plis ke mwen? Kisa m ye plis ke ou? Souf la senpleman. O mwen m sesi m sela m si lòtbò. Mè frè, mè sè, lè lide ki ap yon okazyon pou koute m, Mè frè se lè pou nou pa sispann ap bay manti nan levanjil wi. Twòp manti nan levanjil. Nap preche teyori san pratik. O mwen je suis ejenyè, je suis bòs mason gwo mèt bò sentiw e poutan menm yon blòk ou pa konn poze. Menm yon fisèl ou pa ka mare. Atansyon, kreyon an ak tèren 2 bagay diferan yo ye. Kreyon trè fasil, pase yon kay nan yon kay a pla, ou chita ou ka ou ka ou Men kan isaj ou ap rale règ nan fisèl, hen! Sa son lòt bagay ke li ye. Son lòt bagay. Se sa m bezwen nan men nou. Se sa m bezwen jodi a. Des predikatè pratik, pa teyori. Si w ap preche la famiy, fòk ou an famiy. Si w ap preche, preche E famiy timoun ou menm se ou pou yo gade anvan lè konnya gade gade w pou wè gade m pou wè gade l pou wè se yon senbal k ap fè bri se yon tanbou k ap fè bri men andedan l vid gen anpil moun k ap preche andedan yo vid tankou Pòl di nan 1 Korentyen 13 Paske lè m di w ou pap antre nan wayòm syèl la se kande don vid. Moun k ap antre o, gade gwòson pawòl m di. Pou andedan w chaje, fòk ou gen Sentespri ande, andedan w. Men si Lesentespri pa andedan w, andedan w vid. Nou klè? Si ou pa gen sentespri andedan w, andedan w vid. Mwen m pa preche lamou. M poko kapab. Paske map di nou yon bagay. Jodi a, se teori wi kap preche legliz senpleman. San pratik. Men, Pòl pa t preche teyori, non. Li preche pratik. Pòl di, Si je vi, se pa mwa ki vi, se Kris ki vi an mwa. Ou ka di sa? Mwen ka di sa? Anvan anyen m ògeye. Anvan anyen m fache. Anvan anyen ou menm menm ou ta ou ta ou ta sesi ou ta sa ou ta sou lòt bò. Li di, O, mwa je si lòm de Dye, je si fanm de Dye. Panse w pou wè, gade w pou wè. Panse w pou wè, gade w pou wè, frè, sè. Ann sispann twonpe Dye tande. Ann sispann twonpe Dye. Ann antre nan labib poun di kèlke choz avèw aswè a. 2 Samyèl 13 vèsè 29 Men sal di, Lè sèvitè de Absalon te tè a non kòm Absalon lavè òdone, e tou lè fi di wa se levè, montè, chaken su son milè, e sanfui.

Gen yon lespri, kòman m te ka di sa? Yon, yon lespri ki fò antre nan legliz jodi a. Ki kòman lespri sa ye? Gou kòman lespri sa ye? Pou, pou fè moun, pou fè moun dous. Depi yo wè w pa ka dous, yo di kwè ou menm ou gen demon. Depi yo wè w pa ka dous, yo di kwè yon frè sa gen demon. Wi frè Rochelle gen demon. Paske gen bagay li p ap tolere. Pase mwen m pap ba moun moude sou dom. Pa panse wap pran dom pou piyay non. Dom pa milèt mwen menm. M pa milèt. Je suis un chrétien. Je suis pas un milèt. Si w bezwen moute, moute milèt, men pa frè Wesley. Ou bezwen moute, moute bourik, moute cheval, men pa frè Wesley. M pap janm ba moun mwen moude sou dom. E si w vin eseye moute sou dom wap pran yon move chòk, wap mal tonbe. E sak fè mwen m fè respè m. Ou fè respè w. Nou frè sè nou kòm kretyen. Dèfwa nou antre men nan afè satan epi lè nou antre men nan afè satan kè pi gran moun tout moun rete bouch pe. De zye yo lè pwason fri yo wouch la pa pwason fri Dye banm de zye pou m wè e si Dye banm zye a pou m wè l pa poze m kont pou li si m wè m pa ka pale e kò m pat bezwen wè ditou non frè si zòrèy mwen tande m pa ka pale m pat byen tande ditou Dye banm zòrèy la e pou sa l ban mwen n. Dye ban m Pyè, pou sa l ban m Pyè a pou m mache pou m preche levanjil pou li. Sa fè mwen m angaje m pou m preche. M angaje m pou m di sa Dye di m di. M angaje m pou m chèche lòt yo. A pa devan legliz li chita ha ha ha ha o mwa sesi sesa. Non. E pa devan legliz la pou chita. Moun legliz yo sove deja. Kon sa ki pra pèdi deyò. Sa k ap bwè tafya yo. E yo pou al preche.

M pat menm di 2 ane 2019, paske se ane 2019 ke m marye, m vin predikatè konplè, sa pat pwoblèm. De 11 me 2019 mwen marye, mwen vin predikatè konplè, ok, sa pa anyen. Men ane 2020 an fè m 30 ane m kòmanse preche. Se sak fè premye mesaj ke m te preche, Se mwa ki lakoz. M pa janm bliye. Premye mesaj ke m preche an 2020, se Jonas premye vèsè 12, se mwa ki lakoz. Se li m preche an premye. Afè 1. M gon sijè ke m rale ki se le courage du héros. 1 ewo. Mè frè zè sè 1 ewo pa bezwen 2 moun pou l aji. 1 ewo pa bezwen 3 moun. 1 sèl moun Dye bezwen. Dye bezwen 1 sèl ewo. Paske Goliath e pa 2 moun ki t al devan Goliath. Se te David men David te gen yon òm envizib avè l. Dye bezwen 1 nòm vizib e li menm li envizib nan òm sa pou l aji. Jodi a, chita lakay nou, sot travay, nou te kabann nou kouche, men byeneme, Pòl, o, gen yon sijè m gen minnave, lè sa a, n ap wè ou menm ki di w ap preche, mwen ki di m ap preche, èske vrèman vre se pa nan bouch nou ap pale? Quels sont notre témoignage? Ki temwanyaj mwen? Men sèl bagay m ap di sa ak tout moun, Ou ka kondane frè Wesley, de lane pase, men de 2020, pandan m gen 30 ane, m kòmanse ministè, m kòmanse preche. M kòmanse! 2020 m kòmanse. Veye fiti a. Veye fiti a. Pa kondane m pou pase m, men kondane m pou prezan e pou fiti. E sa k fè mwen, m pa ka di m gen 10 zan, 50 zan levanjil, M poko menm gen on jou nan levanjil. E tan m ap pale a e jodi a m konvèti. Alelouya! O mwen m gen trantan. Men byeneme lè w ap fè yon, lè w ap konstwi yon mezon, w ap koule yon poto dal beton, poto a eklate, beton an tonbe sa w fè avè l? E pa rekoule ou rekoule poto a toujou? A chak fwa ou ap mache nan Lesenyè ou tonbe, se atè ou tonbe, e releve ou releve ankò. Chak fwa ou leve e kòmanse ou kòmanse. Tout moun sa m di w sa aswè a. An n ale pi devan. Yo sele milèt yo epi yo pran la, yo pran Lafrik. Mwen m pa milèt pou moun moute. Ou menm aswè a konn pozisyon w. Ou pa milèt pou moun moute. Ou se kretyen. E osi pa m di w m pa konn si w li ye. Dye pa kreye lòm pou domine sou lòm non. Non Dye pat fè l konsa. Men se akoz lòm vin gen dezobeyisans. Se Dye k domine sou lòm. Se Dye k domine legliz la. Pa yon pastè ni yon predikatè penpòt sa w te ye a. Ou pa domine. Se Sentespri ki domine. Yon pwòp pechè w ye. An sòtan legliz la ou ka komèt yon krim. Ou ka komèt yon zak malonèt. Mwen an sòtan legliz la m fè yon zak malonèt. Men sèl bagay, Dye pa janm komèt en ak malonèt. E sa k fè, ann sispann vante tèt nou. Ann sispann leve tèt nou. Si yon mari ap dekri ma, si yon madanm ap dekri mari l, alò ki sa m gen m pral rakonte ou? Mari w k ap dòmi dèyè do w w ap dekri l. Mari w ke w fè yon sèl avè l w ap dekri l. Alò m fè yon sèl ak Dye, m ap degrade Dye? Poko. Mwen di m fè yon sèl ak Dye, lè m pral fè adiltè a kot Dye ye menm? M separe avè l wi. Lè m pral vòlè a m separe ak Dye wi. Lè m pral bay manti a m separe ak Dye wi. Lè m ògeye a m separe avèk Dye wi. Lè m fè mastibasyon m separe avèk Dye wi. Ou sèl ou fè ak Dye wi. Ou sèl ou fè ak madanm ou, ou sèl ou fè ak mari ou. Men sèl bagay, le sali è pèsonèl. Pastè pap sove w. Men se Jezi kap sove w tande aswè a. Si pastè ke konn sove moun, pastè a ta sove tout fanmiy li. Men se Dye k sove w. Si pastè te konn fè apèl ak moun, li tap fè apèl a tout fanmiy li. Men se Dye k fè apèl ou aswè a. Swiv Dye e mache nan apèl ke Dye fè w la. Gen moun kap dè, gen yon pwovèb ki di pral gwo kanpèch toujou anpeche ti kanpèch grandi. Sa egziste menm nan levanjil. Menm nan legliz. Men nan legliz kris la li pa kapab. Non. Le sentespri ki se le sentespri, si yon gwo wòch vin pou l bare w l ap eklate l. Si yon moun vin pou l bare w l ap disparèt li. Paske Dye pa jwe avèk moun. Non. Dye reyèl, Dye fidèl. Dye pa jwe ak pèsòn. Aswè map di yon bagay, si w pa konn kiyès ke ou ye aswè a, ou pa yon bourik, ou pa yon cheval, ou pa yon milèt pou moun moute met sak sèl. Si w bezwen mete sak sèl, chache yon milèt pou mete l, pa sou do frè Wichley. Yon sak farin chache yon milèt pou mete l, pa mete l sou do Wichley. Paske mwen m fèt nan laplan orijinal. Humm, pawòl sa yo blesan. Sa yo blesan wi. Yo fè mal. Men se la verite. Gen anpil moun yo te k bezwen moun pou yo sele. Oh frè Wisho a sele a? Bwavo. Wap vin sele yon bon moun. Wap vin sele yon bon moun. Wap byen sele. Men lè w panse w pral moute, lè w gade w ap wè w atè. Pawòl la ap mete w atè. Paske m pa milèt. Ni tou m pa bourik, m pa cheval. Ni tou m pa bèf tou k ap rale moune. Je suis libre. Mwen lib tankou tout moun. Wi mwen lib yn fwa pou tout. Depi m asepte Jezi mwen, mwen lib. M pa esklav ankò. Kiyès ki ka fè m esklav? Kiyès m pral esklav la menm? Gen anpil legliz jodi a pastè yo fè moun yo zonbi. Gen yon gen. Gen yon sa k rele yon doktrin zonbifikasyon. Menm lè moun nan wè, li pa pale. Menm lè l wè wi li pa pale. Sa rele doktrin zonbifikasyon andedan legliz. Men se sèl frè w yon moun pa ka zonbifye, ni tou ou pa ka bay ou pa ka bay anana pou sizann. Mwen si m wè wouj map di w se wouj li ye. Si m wè nwè map di w se nwè li ye paske mwen m pa ret avèk pwòp tèt pa m. Men m sèl Dye m ret avè paske e li k ka pèdi m e li k ka sove m. E sa k fè m pa manyen afè moun, m pa vòlè afè moun, e sa k fè moun pa ka sele m paske m pa Milèt. Milèt fèt pou sa, mwen m pa fèt pou sa, m fèt pou m sèvi Dye. L al pi devan nan Desèvèl 18 vèsè 9, men sa l di, Absalon monte milèt li a. Hum!

Sa ke si w pa tande aswè a. Si Dye ap pale ou pa ka tande, si Dye ap pale ou pa ka obeyi avè l, se paske ou pou ou pa gen sa k rele nati kretyen. Se paske ou gen ou pa gen sa k rele nati èg. Se paske ou pa gen sa k rele nati, oh la la, Dye nan ou. M pa konn si w fè blan pati orijinal la aswè a. Men aswè a m vin di w, si w fè pati plan orijinal la, ou se yon bon òm, ou se yon bon fanm, e Dye osi l ap ba w plis revelasyon. Men m pral envante yon ti chan pou n koute. Senyè Jezi, mèsi pou sa ou fè. Ou kreye m nan plan ou Pou m viv isou latè Tout sa k pa sot nan plan ou Yo p ap janm ka tande vwa ou Yo p ap janm ka soumèt avè ou Yo p ap janm ka obeyi avè ou Ou te di konsa

Tankou ou, Senyè Jezi, mwen vle gen tout sa ki nan ou. Ke Dye vou benis, ke Dye vou gad, mè frè e sè dan le Senyè. De mo de priyè, Senyè, beni chak zorèy ki va tande, sikonsi yo, afin ke pawòl sa va travèse yo, Senyè, e l va fon efè nan yo menm, nou priye ou, o non tou pwisan di Senyè Jezi Kris, Amen et amen mèsi mè byeneme nou pa fini avèk sijè a demen si Dye vle nap kontinye avèl jiskaske Dye kapab di pou nou tèminel ke Dye vou benis ke Dye vou gad ke Dye vou pwotèj shalom se te votre frère Winchler Altejac alò si ou ta entèrese toujou wè video ke nap voye yo oubyen audio yo wap sèlman fè nou pa e nap osi voye yo paske nou pale osi sou youtube nou pale osi sou wastap.